Ebyen fòm di nou ke genyen 2 journalist yo kidnape anba la vil bò stad ebyen daprè enfòmasyon ki soti nèg sa yo yo pa mouri non men yo ta lese yo pou mò paske gen yon enfòmasyon ki vin jwenn nou la ki ta fè kwè ke ka nèg sa yo pa bon ditou selon divès sous pwòch dosye a ta sanble ke journalist sa yo yo. Koupe 2 pye yo, 2 ponyèt yo, yo lage yon kote. Mesye sa yo t al fè yon repòtaj nan Channmas. Gen yon enfòmatè gang ki degize an jounalis e sitwayen sila a, li akize jounalis yo ki ta ajan lapolis nasyonal Dayiti. Notaman yon gwoup ki rele Team Pyesòl ki nan Dèlma 19. Kounye a kisa k pase nèg yo? Daprè enfòmasyon ki tonbe, difisil pou ta verifye. Sa se enfòmasyon ki vin jwenn nou, men difisil pou verifye puiske bandi yo yo menm ta bay lòd, chèf de gang ki anba yo, yo bay lòd pou kapab pase a laksyon kont jounalis sa yo. E ta sanble yo koupe 2 men ak 2 pye de jounalis yo epi yo abandone yo yon kote avan yo rann dènye souf yo. Bandi yo akize jounalis sa yo kòm kwa yo se enfòmatè lapolis, 2 moun k ap travay dan lonbr pou lapolis nasyonal Dayiti, notaman ekip ki rele Team Pyesòl ki baze nan Dèlma 19. Sous la fè kwè tou, nan moman yo t ap reyalize repòtaj sila a, jounalis sa yo se depi Channmas gen yon enfòmatè gang nan Vilaj de Dye, ki degize an jounalis ki tap swiv yo. Nèg sa yo, yo te disparèt vandredi. Nèg yo te desann anba lavil daprè enfòmasyon yo pou al fè imaj aprè operasyon lapolis la. De jounalis yo pran wout anba lavil pou al fè kèlke priz de vi. Epi depi lè sa a. yo pa jwenn yo. E sa w tande a la a, enfòmasyon tonbe kòm kwa bandi yo koupe 2 pye 2 ponyèt jounalis yo, yo lage yo yon kote. Premye bagay w ap di tèt ou se ke sa se be a ba pou bandi. Bandi pa gen ankenn retni lè yo ap pase a laksyon. Aba yo kapab fè trap de. Men sa pèmèt ke anpil nèg ki jounalis nan peyi sa yo poze tèt ou kesyon pou di men nan ki klima? Men kòman wap egzèse metye ou? Ou anba je bandi, li difisil? Ou al nan yon zòn bandi kontwole lapolis ap pase la, lapolis kapab tire ou tou. Li kapab tire sou ou. Paske lè ou pran anba lavil la, gen yon pakèt zòn la a, se yon seri de zòn ki enfranchisab. Li mye ke, alò se yon konsèy pou jounalis yo, lapolis ap fè operasyon, Si w santi ke lapolis mete pye l atè an granmoun, ou kapab pran kelke imaj. Men, m pa pral janm riske vi m pou m al pran imaj nan sikonstans sila. Lapolis fin fè yon operasyon, zòn nan m pap pase ladan l. Ok. Men. Ou pral konprann rapid vit ke bandi yo tèlman alèz pou on nèg ou se bandi, ou degize tèt ou an jounalis, ou mete mayo près ou sou ou, ou rive jouk tèt channmas, wap swiv 2 lòt jounalis, epi rive ou rive on kote. ou montre vizaj bandi a. Eske nou konprann? Donk, sa ki pase a, si se vre, se vreman grav. E nou oblije ap pose tèt nou kestyon pou nou di, nan ki klima sa, jounalis ap fonksyone nan peyi Dayiti? Ou nèk ki jounalis fòk ou trè prudan. Kameramann RL mwen m toujou di l, ekoute, mwen pa bezwen ou al fè eksè. Paske mwen toujou gen enfòmasyon, mwen toujou gen yon maksimòm enfòmasyon nan menm, se pa imaj ke ou pral fè, ou pral riske pou fè a, ki pral pèmèt ke yo tandew. Antouka, se konsa e sa pase, jiska prezan nou nan faz ankèt, pou nou konnen eske se vre, paske yo gen dwa mete jounalis yon kote, e pi ya fè vakam veyikile, pou wè ki opinyon. ki genyen nan piblik lan si tout fwa yon zak konsa ta poze sou jounalis sa yo. E sa pa ale two byen nan Pitit Desalin pwiske gen yon goudou goudou ki ajite pati Pitit Desalin nan depatman Sid nan peyi Dayiti. Nan yon anons ki make anpil moun, 14 kòdonatè kominal sou yon total 20 depoze lèt demisyon yo. Yon jeste kolektif.

Sen Jan di Sid, Koto, Port Salut, Torbeck, Chantal, Les Anglais, Cavaillon, epi Les Cayes, yo jistifye depa sila a apre plizyè ane angajman endefektib nan òganizasyon sila a. Moïse genlè ba yo kout kouto nan dan. Nan korespondans yo a, demisyonè yo denonse disfonksyonman estriktirèl nan machin politik lan, sa ki chita sou jesyon kawotik resous yo, epi tou yon direksyon yo wè kòm inefikas. Moun sa yo fè kwè yo pa rekonèt tèt yo nan strateji aktyèl pati a ni nan metòd ki anplwaye pou kapab mobilize sitwayen yo. Direksyon pati a pou kwè li la poko ofisyèlman reyaji ak demisyon sa yo, byen ke sous pwòch ta fè kwè ke òganizasyon an evoke diskisyon entèn pou kapab tante repare malèz sila. Kritik sa yo mete sou anpil lòt kritik pati sa ap fè fas, sa ki alimante spekilasyon sou yon posib rafèmisman pouvwa santral. Sepandan, demisyonè yo ensiste sou volonte pou kapab lese otorite politik yo eksprime yo libreman pandan yo mande, eleksyon entèn pou kapab renouvle direksyon Pitit Desalin. Moïse Jean Charles sanble yon entouchab nan Pitit Desalin. Jan w tande pawòl la pati la se ke Moïse Jean Charles se li menm ki sèl mèt e senyè. Se li ki fè e defè. Se li ki fè tout bagay nan pati Pitit Desalin. Antouka, eske ap gen antant? Eske... Pati sa a, l ap toujou kapab fonksyone? Eske l ap depatcha? Otan de kestyon. Lòt dosye nan kad emisyon sila a, gen yon òganizasyon konbit pou lapè ki alète anpil moun sou risk pou sivil ki lye ak uzaj dron eksplozif. Nan yon kontèks de ensekirite nan peyi Dayiti, itilizasyon prezime dron ki transpòte chaj eksplozif, nan kad operasyon lapolis kont gang yo sisite anpil enkyetid. Nan yon nòt pledwaye li pibliye nan dat 15 mas 2026, Òganizasyon Konbit pou Lapè ak Devlopman mande otorite yo nan peyi Dayiti pou kapab ankadre strikteman pratik sa yo pou kapab pi byen pwoteje popilasyon sivil lan nan katye ki pi ekspoze nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Batay kont gang ame rete yon defi sekiritè majè. peyi a oubyen leta ayisyen ap fè fas. Depi plizyè lannen, gwoup sa yo konsolide prezans yo nan plizyè katye popilè ki enpoze kontwòl yo sou sèten teritwa epi tou miltipliye afwontman avèk fòs sekirite yo. Fas ak sitiyasyon sila Lapolis Nasyonal Dayiti entansifye operasyon nan plizyè zòn konsidere kòm bastyon gang yo. Toutfwa. Sèten metòd anplwaye nan kad entèvansyon sa yo sisite jounen jodi a anpil entèwogasyon, notaman uzaj prezime dronn ki transpòte chaj eksplozif nan zòn irbèn ki genyen anpil moun. Selon òganizasyon an, tout entèvansyon fòs lòd yo dwe gide pa prensip legalite, pwopòsyonalite, ak prekosyon. Nòm yo, notaman yo konsakre nan prensip de baz Nasyonzini pou rekou ak fòs e zam a fe pa responsab aplikasyon lalwa yo epi tou nan pak entènasyonal ki gen awè ak dwa sivil. Òganizasyon an soulinye tou ke sitiyasyon li agrave pa bò kote gwoup ame yo, mesye sa yo ki ap fè vyolans nan peyi Dayiti. Selon kèk temwanyaj. Sèten abitan yo menm ta oblije rete ap viv anba kontwòl gang nan. Moun sa yo ki nan zòn kote gang ap fonksyone, yo sou menas kotidyèn. Estrateji sila li konplike davantaj operasyon fòs lòd yo epitou ogmante risk pou moun sila yo. ki pa enplike nan aktivite kriminèl. Selon divès enfòmasyon ki releye pa òganizasyon an, dwòn ekipe ak chaj eksplozif ta itilize nan sèten operasyon sekirite depi kòmansman ane 2025, notaman avèk apui sosyete militè prive ki ap opere pa bò kote fòs nasyonal yo. Operasyon sa yo. Konnen yon entansifikasyon nan kòmansman ane 2026 nan plizyè katye e zòn sansib nan kapital la notaman Bèlè, Dèlma 6, Vilaj de Dye kote gang yo genyen anpil manb. Done ki rekeyi pa bò kote sèten strikti kominotè nan katye sa yo fè eta Bilan imen preokipan. Antre premye e 31 janvye 2026, plizyè eksplozyon atribye ak itilizasyon dwòn ta lakòz 43 moun pèdi lavi yo nan Lasalin, Bèlè, tandike 33 lòt blese. Nan katye Matisan, 2 desè epitou 19 blese yo ta resanse. e pami yo plizyè fanm. Nan mwa fevriye, kantite a ta diminye, men sèten ensidan kontinye alimante enkyetid yo. Le 13, 14 fevriye 2026, boulva Jean Jacques Dessalines, itilizasyon 2 dwòn konbine ak poz eksplozif pa yon antite espesyal pwovoke lamò 10 moun, dapre enfòmasyon ki rapòte pa. Òganizasyon an, an tou ka, Òganizasyon Konbit pou Lapè, li mande otorite yo pou kapab itilize dron yo byen, paske dron yo fè anpil dega nan kan popilasyon sivil la. Nou te tou nap vini avèk plis enfòmasyon ba ou konsènan ti nouvèl sa a nou te ba ou jounen dimanch lan. Steeve K, anblematik chantè ayisyen, vrè non li se Valbrun Steeve K. Yo te mennen li lopital samdi 14 mas 2026 nan kondisyon alarmant. Selon divès moun nan fanmi an, atis lan te gen yon sentom grav ki lye ak ipètansyon ateryèl, yon maladi li konnen depi plizyè lane. Kriz sa a rive nan lannwit. e nesesite yon entèvansyon imedyat pou kapab stabilize pasyan an avan li te rive nan enstitisyon medikal la. Detay egzak yo rete flou, men rapò yo endike ke li ta ap soufri de konplikasyon kadyak. ou renal. E o final Steeve Khe se yon moun ki genyen yon sante trè frajil. Dezyèm nwit nan prizon pou Arnel Belizaire e nan ti koupe lage yo Barbecue te avèti Arnel Belizaire men o fèt li te pyeje li tou. Lèw tande pawòl sa wa rann ou kont kisak te di. M pa aksepte lè w di w pa nan viv ansanm. Ou konn poukisa? Non, m pa manb. M pa di m pa nan viv ansanm non, m pa manb. Ou pa manb viv ansanm. Men poukisa, men poukisa m pral vin la? M sonje premye fwa m pral pale avèk Mikanò nan telefòn se ou. Premye moun ki fè m pale a Mikanò l rele Anèl Belize. Premye moun ki preche lapè, ki di mesye, nou gen tout fòs sa yo nou youn ap goumen ak lòt men mwen m pa nan boulchet sa yo fè m alèz. Lè m sot kay Iska, Nan figi iska m pran moto m pran machin m al kay Gabriel lè m sot kay Gabriel m al kay Matyas m sot kay Mikanò la m moute kote w la lè sa mwen menm a Mikanò nou potko frè paske Mikanò pa zanmi m Mikanò e frè m ou se nèg ki preche lapè sa men Anèl w ap aksepte men ou menm ou fè anpil erè tou ou fè anpil erè kote ke nou pa janm asime wòl lidè nou te genyen w ap aksepte ke ou menm tou Guy ni von kote yo sèvi avè w. Lè m di yo sèvi avè w la, pa nan sans negatif la. Nan sans ke jan w di a w te gen ora, nèg la konn se Anel Belizè k ka pale a Babekyou, li fè w vin pale avè m. Men nan ki sans m di sèvi avè w la? Pa gen moun ki ka sèvi avèk nèg a zam. Men sa m di peyi a la, se vre sa w di a. Yeah anel pou son nèg a zam anel anel anel pou mwen son nèg a zam e se youn nan rezon ki fè tout nèg a zam prè pou tande w paske w son nèg a zam se la menm choz pou Guy Philippe tout nèg a zam ap fasil pou chita pale a Guy Philippe paske Guy Philippe son nèg a zam li ka pa vle asime Sil pa vle asime wap wèl vin gen pwoblèm a nèg a zam. Moun sòt ki pa konprann ki gen foli jounalis yo pral panse se pwoblèm nou gen avèl. Men se paske nou vle antanke nèg a zam poul asime. Ou menm fòw aksepte ke yo itilize w. Nan ki sans itilize a? Pa egzanp CPT a konn se Anel Belizaire ki ka pale avèm e ke yo pran pòz yo foure Anel anba vant yo. Anel menm vin la Anel pale avèm, li pase men sou tèt mwen. Menm lèm tap kraze brize. Depi se anel ki vini banm fon kalmem epi sanm pa bezwen lajan pou tèt se anel m kalmem aprè pi devan yo se pete sabò kou ou menm tou vin banm kou Menm jan lè nou te fèk kòmanse batay la, fò di peyi a sa tou wi, lè nou te fèk kòmanse batay la se nou k te kòmanse l e pa dyòl bòkyè k ap pale de li.
Anel se sistèm nan nap kraze pa gen kache pa gen kache nan men tout li pa gen kache lonbrit ankò non se lage tout bagay yo nèt wi anel.